Nan, m pap kite Florida paske Florida se kè m. Florida for life. Nap bon anpil kòb wi.
Pardon? Nap bon anpil kòb wi. Pafwa e um kòman m ka di um volonte a pa rezime an kòb sèlman. Ou konprann? Sa vle di moun nan te gendwa ou te gendwa chwazi banm anpil kòb epi m pa gen volonte pou m al nan lòt bann paske se kè m e renmen m renmen l.

E si gen yon mo wap di avèk fanatik Florida yo kisal tap ye? Ahh sim gen yon mo map di avèk fanatik Florida yo se kenbe la toujou pa lage bann nan paske san fanatik pa gen bann san bann pa gen fanatik ok m swete ke fanatik Florida yo se fanatik fidèl yo ye pou yo toujou danse bann nan. Mèsi Gimi. Bon merci.
Voilà nou te nou te gen Kimi ansanm avèk nou e kounye a nou pral gen lòt la paske se se se te yo 2 ki te akonpanye avèk Kesnòl aswè a nou pa deside fon ti pale avèk Kesnòl nou deside pale avèk 2 bèl nana ki te akonpanye Kesnòl yo. Salut belle manmi. Bonsoir
non pa mwen se bo je m yo menn m kontan avè nou aswè a la. Pou janm dewa tap pèfòme a la e se pa dim non ki nòt ou tap bay tèt ou aswè a la. Alò lè ou ale lekòl ou konpoze alò ou ka di wap pase men ou pa ka jistifye pou di wap fè tanpwen paske petèt sa gen gen rature gen gen fot ladann petèt se Alò piblik lan ki ka di nou konbyen alò ki ka dim konbyen lap ban mwen menm pa ka chwazi. Ou panse ou fè mwayenn ou kanmenm? Wi.
E kite m di w non, pdg PMP an, li mesye sa gen yon bann, li di m nan ti pale ansanm avè w yo pou pou n pran kontak ou pou li paske l ap retire w nan Florida pou l mete nan bann pa l la. Ou pa prale? Non, se swa jamè, paske se nou menm ki fonde l, wadèvè jan l ye, li te zoukuta, pye kase, kokobe, m ap mouri ladan l. Sa vle di, abyen, avrèdi, se pa, e pa Florida ki fè m pran piblik pou m ap pran mikwo. Ou konprann sa m vle di w lan? Se di m te patisipe nan yon gwoup ki rele siyaye deja. Men, pou byen di w, se Florida ki mete m an valè. Èske nou konprann sa m di nou an? Kounye a la. M sou tout entènasyonal, tout sesi, tout sela. Sa vle di m pap janm fè sa. Kèlkeswa Florida t ap ban m di goud, yon lòt rara t ap ban m senkant mil goud, m dezole pou li. Chèk blanch wi, sa vle di se ou menm ki pral mete pri an wi. Non.
Sa a, m pito mouri. San m kite Florida, m pito mouri. E m pap janm kite l, m pap janm trayi l tou. Paske se san m, se lakay mwen, se nou ki kreye l. M pa ka vann ni pou yon lòt bann. Bon pdg sorry paske medam yo pa vle lèse bann yo, yo di yap mouri ansanm avèl e di nou non bon kòm pakou a long nou paka kenbe w twòp di nou non e ki mesaj ou tap bay avèk tout moun ki te tout banbochè rara yo. Alò kounya lontan jan yo te konn ap di rara se te yon bagay moun sal e e e kòmsi yo te konn tretel de moun ki pat konn li de no jou rara pran lòt level alors kounya lè wap gade rara ou lè wap gade anblèm rara ou wè se tout ce qu'il faut se vle di m ta renmen tout rara yo menm ke alors rara pa janm pa gen sa ki rele ti diskisyon antre yo men mwen ta renmen kòmsi fè sezon an toujou byen jwe. Te di nou ka toujou fè ti bit nou nan mizik, men nan lari, m pa ta renmen kòmsi pou gen de seri de bagay ki fèt paske imedyatman bann nan ap goumen, ou pa sanble Rara ankò, ou souble, alò ou sanble, m pa ko, alò m pa kwè ki non m te ka ba li, kòmsi depi w nan goumen, ou nan tak ok tak avèk lòt bann, ou pa, ou pa bann ankò. Mwen menm se sa k fè m toujou di. E Florida pa gen moun ki ka retirel nan mwen el te gentan nan mwen tou pap gen moun ki ka retirel paske son bann ki poko janm goumen kelke swa sa w tande kap pase a son bann ki toujou fè san pou san nan tout pakou l pa konn gen dezòd.
Kite m di w ou pa gen oken konkiran nan chante kòm alò medam yo alò ou pa gen oken moun ou pè nan chante ki nan lòt bann yo? Non m pa ka di sa. Paske m genyen ki te la avan m. Genyen ki te la avan m. Alò, m gen yon dam, e moun Ti Gwav li ye, ki rele Asmid. Se di, si m ap di moun ki konn chante nan ra, m pa ka pa mete l. M pa ka mete m premye tou, m pa ka mete m dezyèm dèyè l. Se di, ou te mèt se yon atis, men moun ki merite valè a, ki gen lonè a, ou dwe ba li l. Bravo, bravo. E, kite m di w nou, e, ou pa konn al danse Tira Leyogann tou? Non.
Alò se Florida k mete m nan rara. Vle ve di se pa yon bagay ke mwen te konnen fè, m pa konnen anyen. Alò depi 2016 nou kreye Florida e de no jou se mwen menm ki mete mizik sou tout album Florida depi 2017 de no jou. Aprè demwazèl, lòt demwazèl la vin jwenn mwen. Sa ve di m pa. M pa gen oken bagay m ka di anvè de Florida paske se Florida k mete m nan mizik sa vle di on moun ka di m on lòt bann bon mwen menm m pap janm di wi m pap janm di non mesye pa m nan k toujou bon paske se li k moutre m danse. Kite m mande w yon ti bagay e alò m wè nou te sou stang nan la nou t ap pèfòme e sou vant vwa e Kesnòl ap splite ti Florida l pwese ti pafen. Eske se regleman an ki konsa? Non li pa egzakteman regleman an ou konnen non an deja di Florida alò depi ou tande Florida se bann santi bon sa vle di depi ou wè Florida nou toujou ap mache a Florida nou poun voye anlè poun pwouve w ke nou son Florida se di se pou rezon sa se pa yon bagay mistikman se di non an epi nou tou vini avèk pwodui an ki apwopriye ansanm avèk non an epi nou fè lawout. Bon, dènye mo ou ka di avèk tout fanatik PMP yo? Alò, m ap di yo bon travay, kontinye met tèt ansanm pou nou toujou fè sa n ap fè yo, mete tèt ansanm, m swete nou kenbe fèm, m swete lòt ane k ap vini swit an swit pou toujou gen bèl ti pwogram sa a, pou tout rara toujou vini, vin pèfòme devan yo, epitou pou tout bagay byen pase. Nou remèsye ou, se te yon plezi pou nou te ansanm avè w. Mwen menm tou se yon plezi pou m avèk nou. Mèsi.
Vwala, jan n t ap tande l la, se te 2 bèl nana k t ap chante ansanm avèk Kesyon Lanmou yo. N ap pran yon ti poz tou kout pou n al resevwa pwochèn bann k ap rantre a. Epi, se Gustave Sony aka Sony J ki te nan mikwo PMP. Yesay!